Lè nap pull up nan sweet nego wap wè 4 vit nou tente Koman nou ye koman nou ye Mandou nan kay la Son plezi pou mwen poum chwazi adresem avèk nou Sitou pote pou nou kèk sijè ke kèk reyalite nou menm chak jou nap fè fas nan peyi a men nou prè yo nou pa menm rann nou kont Kote nou adopte yon seri de tèm sitou n ap itilize nan lang kreyòl la, n ap pwononse yo chak jou, nou just wè li mache, li fè sans epi nou itilize l. Men nou pa konn orijin mo yo, nou pa konn kote yo sòti, nou jis pran yo epi sa mache. Donk, ki enpak sa gen sou lang kreyòl la? Ki sa l fè nan sosyete nou? Eske sa pa antre nan kad akiltirasyon an? M pa konnen. Men sou Ayisyen se yon pèp ki trè emosyonèl. M pa konnen si se konsa nan lòt sosyete yo. Men an Ayiti nou konsa. Pase mo annik vini la, nou pa konnen. Se yon mo kreyòl. N adapte li, n adopte l padon, n adopte li epi sa mache tout moun ladan l. Jodi a m pote yon mo ke menm mwen menm m itilize l tou ki rele poulòp. Poulòp yon mo anglè. P-u-l-l espas u-p, pull up Kisa pull up la ye? Wap gade kòmsi nèg la di a, map pull up sou ou wi E nou konn tande sa Yo, map pull up sou ou nan dezè a la Wap lakay ou a E pi, bon, ann ale pi lwen Bon, sa nou konn plis tande ki pi frekan se lè nèg la Kòmsi lè atis la ap jwe e pi gon, m pa konnen, gon bagay ki pase E pi l di DJ pull up, pull up DJ Poulòp so tout moun tande li men ki sa Poulòp la ye? M son mo anglè e pou mo kreyòl donk nou pa pral di m n ap itilize mo a chak jou donk li fèt on dirè kòm si son mo kreyòl paske tèlman ayisyen pran n yo gen tan kòm si abitye ak mo a yo itilize l nan sans mwen m humm gadon sosyete m renmen nou ayisyen ee Poulòp. Poulòp, m ap poulòp sou ou wi. Ey DJ Poulòp, kisa poulòp la ye? Poulòp se yon mo anglè. Si n ta fè yon, kòmsi nou fè yon rechèch sou mo a, n ap jwenn li gen plizyè siyifikasyon an kreyòl. E pa an kreyòl non, padon, an fransè. Li gen plizyè siyifikasyon an fransè. Men m pa pral rale kòmsi dekòtike mo a pou m di w men kisa l vle di. M ka jis di w, pa egzanp. M ba w de twa tè m pa egzanp m gen remonte, pull up, remonte, donk remonte, vèb remonte, arache, vèb arache, ise, vèb ise. Donk m pa pral eksplike nou kisa mo sa yo vle di. Donk m gentan di nou men kisa pull up la vle di nan kèk tradisyon, tradiksyon e gen plis toujou wi. Donk se a nou pou n al chèche. Epi pull up. Yo itilize l nan spò tou. Nèg, sitou moun k ap fè miskilasyon yo, kòmsi se yon sòt de mouvman kote ou sispand nan yon ba. Pa egzanp, m kwè yo rele l ba fiks, kote w ap fè monte desann. Donk, epi w ap travay miskilasyon. Sa se nan spò. E, nou gen. Humm pa konnen men nou gen nan mizik yon seri de atis etranje pa egzanp nou gen Wiz Khalifa, nou gen Koffi, nou gen lòt atis ki chan ki ki ap ki entèprete tèm sa ki se Pull up donk m panse yon atis k ap chante an angle byenke mwen m pa fou an angle m panse li ka plis mache Kòmsi, nan sans yo gen kon, yo konn kisa y ap pale a. Men e ann Ayiti? Ann Ayiti, lè nèg la ap chante, humm, lè nèg la ap chante, kòmsi l chwazi entèprete tèm sa a pou l debat li nan yon misik ki se pou lòk. Men kisa l vle di? Donk, m panse l, li pran tèm nan emosyonèlman menm jan avèk nou menm epi l chante sou li. Pa egzanp, nou gen Earthquake. ki fon mizik. Cheese ki move lè nou pull up Se weed kap pete lè nou pull up Nèg pa ka fè chute lè nou pull up Nou make danje lè nou pull up Nou cheese ki move. E sou pull up Gade gade lap entèprete pull up Nou gen lòt atis toujou Pa egzanp si n ale pi lwen na nou gen mizik m pral fè nou tande l talè wi Nou gen m pral fè nou tande pati sa nan mizik la mizik Aksanfòs Elo kote Ròkè Fòkè di

Mwen menm m konn di l tou. M pa konnen donk. Ou wè konm si l vle fè sans nan lang kreyòl la. Men e sa pa fè l yon mo kreyòl poutèt sa. Donk nou s on pèp gen lòt mo toujou wi. Men sa k pi enpòtan pou mwen jodi a se pou lòp lan. E vrè sans mo a ki sa l ye? Pa egzanp nou konn tande yon atis tou s on stage l ap jwe epi gon bagay ki pase oubyen. Swa Epi l bezwen DJ a sispann son an Epi l di DJ pull up pull up Epi DJ a kanpe Donk la Ann di Ann di n ta vle aksepte l konsa Pa egzanp w ap wè e pa sèl ann Ayiti atis fransè yo di l M gen enpresyon se li soti nan lang angle a l antre nan Si l antre nan lang fransè a Donk m panse pa nan lang kreyòl la Plis konpreyansyon de tèm nan na voyel nan komantè a e pa bliye abòne like pataje se konsa wap ede paj la grandi pou sipòte travay nap fè a misyon nou se chèche dè bagay kòmsi ou menm ou pa menm rann kont kòmsi wap fè chak jou men map eseye ale apwofondil pou mèsi mrenmen nou anpil.